e sitou a moun kap sipòtem depi brezil moun kap sipòtem sendomeng e ayiti chili kanada lèzetazini nou voye yon gran salitasyon pou ou e lan video sa nou pote pou ou kelke konsèy kap itil ou kelke konsèy kap edew lan laviw paske nou konnen e jan bagay yo ye jan sitiyasyon yo ap dewoule wap toujou bezwen konsèy yo wap toujou bezwen mesaj yo pou akonpanye w. Se sa k fè nou pran desizyon sa maten an, nou di ban nou pote yon mesaj pou ou. Paske si nou pa pote l, pa gen moun k ap pote mesaj pou ou. Nou pran desizyon nou, nou di an nou pale. E zanmi m yo, kote nou? Kòman nou ye? Kòman sa ye? Kòman bagay yo ye bò lakay nou? E m panse malgre jan moman yo ye, nou pa gen dwa pou n dekouraje. Nou dwe toujou kenbe lafwa. nou dwe toujou pozitif lan tout sa nap fè, pozitif lan fason nou panse tout sa, epi nou dwe optimis paske e lè w toujou kenbe memwa a pozitif e wap wè bagay yo toujou parèt pi fasil. Lè w rete w vè pozitif wap wè bagay yo toujou parèt pi bon pou ou. Se sak fè nou mande w toujou rete pozitif, toujou rete optimis paske bagay yo pap rete konsa, bagay yo pap janm rete konsa, yap avanse e yap chanje. Se sak fè nou menm nou toujou mande w tou pou w toujou rete fèm, toujou rete avèk lafwa, toujou gen espwa bagay yo ap chanje. Paske bib la di w konsa lè l pi fè nwa se lè sa li pral fè jou. Sa vle di ke se moman li pral jou la, nou mande w pou w travay di pou pèsevere jiska lafen paske travay Bondye pa peye okòmansman se lafen li peye se sak fè nou mande w pèsevere jiska lafen e ou menm zanmim kap ki pral tande video sa se pou ou li ye pa janm bay vag nan laviw toujou rete king alaganach toujou rete toujou pèsevere ou konprann. Paske lè w bay vag la, li pa bon. Ou dwe toujou rete tèt di. Fò w fè tèt di avèk pwojè yo pou w reyisi yo. M panse ou menm k ap tande mesaj la, ou gen anpil pwojè, ou gen anpil bagay ou ta renmen fè, men ou wè bagay yo poko poko pwobab pou w fè yo, e ou vle bay vag. E maten an nan videyo sa a, m di w pa bay vag, e rete konsantre w, rete konsantre w sou bagay yo paske fòk yo ralize, fòk yo reyalize, se ou k pou fè yo, se ou k pral fè yo, nou di w rete tèt frèt paske y ap reyalize. Ou konprann? E se konsa l ye. Ou konprann? Paske se ou k pou fè l, nou di w rete pozitif, rete tèt frèt paske bagay yo ap reyalize zanmi m. Ou konprann? E nou mande w pou w toujou travay di, toujou kenbe rèv ou, toujou konsantre w sou pwojè w yo, pou yo kapab reyalize. Paske si w pa konsantre w, si w pa toujou sentre w sou yo, yo pap kapab reyalize. Se sentre w sou yo, renmen yo, travay pou w reyalize yo. Ou konprann? Toujou travay di pou w kapab fè sa w gen pou fè yo zanmi m. Se toujou konsa bagay yo ye. Paske moun ki reyalize rèv yo, yo toujou rete fèm, yo toujou rete pèsevere. Sa vle di ke nou mande w, ou dwe pèsevere jiska lafen pou w kapab rive atenn a objektif ou. M konnen ou gen anpil bagay ou vle reyalize, ou gen anpil pwojè, ou gen anpil pwogram lan tèt ou, ou vle fè. Mezanmi mwen di w ou pa bezwen fè tèt cho, ou pa bezwen prese, rete tèt frèt, rete byen trankil pou pran san w pou w kapab reyalize tout sa w gen pou w reyalize yo. Se pa lè w fè tèt cho a ki pral reyalize l pi rapid, men se pran san w, pran tan w pou w kapab fè yo. Ou konprann? Se konsa bagay yo ye. Twò prese pa fè je louvri. Ou dwe pran sanw rete tèt frèt pouw fiksew pouw kapab rive a destine ou konprann destine a se ou menm ki pou trasel se ou pou bay tèt ou destine a sa vle di ou dwe bay tèt ou yon objektif pouw rive lan laviw e mwen menm mwen toujou pote mesaj kap edew mesaj kap rann ou plis pozitif ou konprann Paske lè w pozitif lan lavi w, se youn nan reyisi li. Ou konprann? Lè w rete pozitif, se youn nan reyisi w fè. A lèd de pozitivite, w ap kapab reyalize tout sa w gen pou w reyalize yo. Zanmi m ou menm k ap koute mesaj sa maten an, ou menm ki pral tande mesaj sa a, m pa konn a kilè w pral tande l, mwen di w konsa toujou rete pozitif lan lavi w. Toujou rete pozitif. lan lavi ou paske a lèd de pozitif ou pozitif wap kapab fè anpil bagay e pozitif la lap oryante ou vè la reyisit pozitif la lap fè ou wè bagay yo parèt pi byen pi fasil se sak fè ou menm ki pral tande mesaj sa lèl rive lan mont ou pa gadel pou kòt ou toujou patajel ak yon zanmi ou toujou patajel avèk yon fanmi ou poul kapab tandel tou paske mesaj yo yo bon yo toujou itil dèfwa pouw tande yo e lèw fin tande yo patajel avèk zanmiw lan zanmiw lan bezwen tande mesaj tou poul chanje lavil zanmiw lan bezwen tande pawòl yo poul chanje lavil ou konprann epi mwen toujou diw konsa toujou apresye sa ou genyen toujou renmen sa ou genyen e nou diw ankò pa konparew avèk moun toujou renmen laviw janl ye a toujou renmen tèt ou janl ye a Pa konpare w akvèk okenn moun. Nou di w pa gen moun ki plis pase w, epi ou menm tou, ou pa plis ke okenn moun. Men toujou gade lafwa, toujou renmen lavi w, fè tèt ou konfyans, ou konprann? Kwè lan tèt ou, paske se alèd de sa pou w reyisi pwojè yo. Se alèd de sa pou w reyisi rèv ou. Pa konpare w avèk okenn moun, zanmi m. Si w vle reyisi vrèman, ou pa dwe fè konparezon avèk okenn moun. Toujou renmen tèt ou, renmen lavi w, konn kiyès ou ye. E nou konnen gon filozòf ki di konsa, Connais toi toi meme, ou dwe konn kiyès ou ye. Ou konprann? Sokrat, Sokrat di w, Connais toi toi meme, konn kiyès ou ye. Se sa k fè nou mande w zanmi m, ou menm, si w ap viv jodi a antanke jèn, antanke moun Bondye bay lavi nou mande w pouw rete pozitif lan lavi w paske alèd de pozitif ou pozitif wap kapab chanje anpil bagay wap kapab rive reiysi avèk anpil pwojè se sak fè nou di w toujou rete pozitif konek epi toujou konekte avèk pwojè w yo toujou konekte avèk rèv ou yo pou yo kapab reyisi Renmen rèv ou yo, renmen rèv ou yo, kenbe yo an silans dèfwa ou pa bezwen al rakonte yo ba moun paske lè w rakonte lè w al re di moun men rèv men pwojè w yo dèfwa yo yo pa yo pa va valorize yo yo pa ede w e avè yo yo fè pwojè yo ka fè rèv ou mouri si w al sitou e moun nan si l pa reyalize anyen nan lavi l w ap rakonte l men kisa w ta renmen fè li p ap ba w bon konsèy e li pap kapab ba w konsèy tou paske li pat reyalize anyen. Men nou mande w pwojè yo si w genyen yo, e pito ou pale yo avèk moun ki fè bagay deja, moun ki reyisi deja, defwa li ka mete w nan yon vrè chemen pou w reyisi osi. Men moun nan si l pa ko regle anyen, ou pa bezwen rakonte l, ou pa bezwen ba l, di l men pwojè yo, ou pa bezwen pale avè l de sa. Defwa pito w kite l an silans, l ap kapab reyalize pi fasil. Ou konprann? Nou dwe konsantre ou sou rèv ou paske rèv ou yo ap reyalite. Rèv ou yo ap reyalize si ou konsantre ou sou yo, si ou mete ou pozitif sou yo, y ap vin reyalite. Se sa k fè zanmi m, ou menm k ap koute mesaj sa a, se yon chans ou genyen pou w tande l. Paske gen anpil moun ki ta renmen tande l, gendwa pa rive tande l. Si w gen chans ou tande l, Se pataje la yon lòt zanmi poul kapab tandel tou. Paske mesaj yo lè nou voye yo nou vle yo rive jwenn plis moun pou yo kapab tandel. Paske mesaj yo yo vrèman enpòtan, mesaj yo yo bon anpil pou tande. Paske jodia la nou bezwen nou bezwen jenès ki vrèman Kanpe sou pozitif. Ou konprann? Alèd de pozitif, n ap kapab rive reyisi ansanm. Se sa k fè nou menm mesaj nou yo, nou kreye yo pou mesa, pou jenès la, nou kreye yo pou moun ki vle chanje lavi yo. Nou kreye yo pou moun ki vle kote yo ye a, ki vle kite kote yo ye a pou yo pran yon lòt levèl, pou yo pran yon lòt nivo. Se sa k fè nou kreye mesaj pa nou yo. Se sa k fè nou menm zanmi m, si w gen chans ou tande mesaj mwen an, se paske. Bondye vle laviw chanje. Si w gen chans ou jwenn mesaj la, se paske Bondye vle fè yon lòt wout avè w. Bondye vle w pran yon lòt direksyon. Si w gen sanch ou tande l, fè yon lòt zanmi w tande l, fè yon lòt fanmiy ou tande l, fè yon moun ou byen avè l sou Facebook ou mèt fè l tande l, paske lap itil nou, mesaj la ap itil ou. pa kite se sèl ou k tande l men fè 10000 moun tande l pou nou kapab chanje lavi 10000 moun paske mesaj mwen yo m pa ta renmen chanje lavi yon sèl moun sèlman men mwen vle chanje lavi limanite mwen vle chanje lavi mond lan se sak fè nou pale lè n pale nou pa pale pou jwèt men nou pale pou n pote valè a jenès ayisyen an de 18 a 40, 50 an, m kwè ke nou kapab fè anpil bagay. E pa di ou gen 50 an ou pap kapab fè anyen ankò. Jiska metnan ou kapab. Jiska metnan ou ka reyalize anpil bagay. Paske gen moun ki milyonè a 80 ane. Gen moun ki milyonè a 90 an. Sa vle di ke gen anpil bagay ou ka fè. Pa wè w gen 30 an, pa wè w gen 50 an, pa wè w gen 60 an pou w bay vag lan lavi w. Non zanmi m, ou gen anpil bagay ou ka fè. Mond lan bezwen w, sosyete a bezwen w. Pa bay vag, pa bay vag paske ou kapab fè anpil bagay. 50 an, li pa yon pakèt laj. Men a lèd de 50 an ou genyen an, ou ka pa, ou gen laj de reflechi. Ou gen laj pou w reflechi a pozitivite. Ou gen laj pou w, pou w panse byen. Ou gen laj pou w, pou w di m ap pran men m. Ou gen laj pou w di konsa, m ap pran bagay yo o serye, paske a lèz de 50 an, ou ka fè anpil bagay. Zanmi m pa di ou pa gen espwa ankò. Toujou rete fèm, toujou rete pozitif pou w reyalize rèv ou. Kèlkeswa laj ou genyen jodi a, ou kapab fè anpil bagay. Kèlkeswa laj ou genyen an, ou ka reyisi lavi w. Ou ka, ou ka fè anpil bagay paske laj pa di ou pa kapab. Toujou rete pozitif, toujou rete fèm, toujou rete King sou rèv ou yo, toujou rete King a la ganache sou pwojè w yo, paske pwojè w yo se ou k pou reyalize yo, pwojè ou yo se ou k pou fè yo reyisi, paske kèlkeswa laj ou genyen jodi a, pa di ou pa kapab, ou kapab. ou kapab paske gen moun ki fè anpil bagay avèk laj ou genyen an, gen moun ki fè anpil bagay avèk plis laj ke sa. Se sa k fè mesaj nou yo, nou di w konsa wi ou kapab, wi ou kapab, depi w deside ou kapab, depi w vle ou kapab, sa vle di se ou k pou deside chanje lavi w pou lavi w chanje. Pa di ou gen 30 an ou pa kab fè anyen ankò. Pa di wap viv Ayiti ou pa ka ou pa kapab ankò. Pa di wap viv Chili ou pa kapab ankò. Non ou kapab kèlkeswa kote ou ye sou planèt la. Kèlkeswa kote ou ye nan mond lan ou kapab. Kèlkeswa kote wap viv la, lavi ou ka chanje. Kid ou tap viv Ayiti, kid ou tap viv Chili, kid ou tap viv Brezil, kid ou tap viv Sendomeng ou ka fè anpil bagay. Ou kapab, wi ou kapab pa janm dekouraje, pa janm bay vag lan laviw paske. Kote wap viv la pa Pa di ke ou pa kapab fè bagay yo. Kelkeswa kote w ye a, kelkeswa kote wap viv la ou te mèt ap viv Ou te mèt ap viv an Chine ou kapab. Ou te mèt ap viv an Afrik ou kapab paske Se pa peyi a k pral fè w rive, men se ou menm. Se avèk pwòp volonte w, se avèk pwòp ide w yo ou pral kapab reyisi lan lavi w. Ou konprann? Se sa k fè nou di w konsa, pa dekouraje zanmi m, toujou rete King Alaganach, toujou rete solid, toujou rete fò. Paske nou bezwen yon mond ki fò pou nou kapab rive atenn a sa nou bezwen fè yo. Pou nou kapab sove mond lan. Pou nou kapab sove peyi nou bezwen sove a. Ou konprann? Ann aprann ansanm. Ann edike tèt nou ansanm. Ann pataje mesaj sa ba anpil, sitou jenès ayisyen an pou n rive sove peyi a. Pou n rive sove mond lan. Paske nou konnen jenès nou yo plenyen twòp. Jenès yo plenyen anpil. Se paske yo pa jwenn mesaj de motivasyon. Se paske yo pa jwenn moun k ap pale avèk yo. Jenès ayisyen an, kèlkeswa kote w ap viv, kèlkeswa kote w ye jodi a, ou ka chanje sistèm lan. Ou ka chanje lavi w. Chanje lavi w avan w chanje lòt bagay yo. Chanje lavi w avan w wè peyi a. Chanje lavi w anvan w wè lòt moun. Chanje lavi w anvan w wè lòt mond lan. Ou konprann? Ann chanje lavi nou. Ann chanje mantalite nou pou n kapab avanse pi lwen. Paske alèd de mantalite nou n chanje n ap kapab chanje ekonomi nou. Alèd de mantalite nou chanje n ap kapab chanje lanmou pou fanmiy nou, lanmou pou zanmi nou, lanmou pou frè nou. Paske nou menm nou bezwen yon pèp ki vrèman gen lanmou pou pou pwòp san l, pou pwòp fanmiy li, pou pwòp peyi l. Paske pou w jwenn lanmou sa ou bezwen an, ou dwe bay tèt ou lanmou osi. Ou dwe. Bay lanmou pou w ka jwenn lanmou. Se sa k fè nou mande w ou menm jèn ayisyen an, kèlkeswa kote w ye, kèlkeswa kote w ap viv, e peyi a pa de pa di ke ou pa ka fè anpil bagay. Wi ou ka fè anpil bagay paske bagay yo se lan tèt ou yo ye, bagay yo se lan mantalite w yo ye, depi w chanje mantalite w, w ap chanje sitiyasyon w ap viv la. Sa vle di ke nou di w chanje mantalite w pou w kapab viv yon lòt bagay demen. Ou konprann? Gade, lè w chanje mantalite a, paske mantalite a se youn nan premye bagay ou dwe fè. Se youn nan premye bagay ou dwe chanje. Si w vle chanje lavi w, fòk ou kapab chanje mantalite w. Epi nou mande w tou pou w kòmanse edike tèt ou. Lè w edike tèt ou, w ap wè bagay yo pi klè devan w. Se sa k fè nou mande w, lè w edike, lè w prepare, w ap wè bagay yo pi klè, w ap wè bagay yo pi fasil, w ap wè bagay yo pi pre w. Ou konprann? Lè w prepare w, ou pap panse negatif ankò, w ap toujou rete pozitif. Epi w ap reyisi. Lan videyo sa a zanmi, mwen di w mwen vle w reyisi lan lavi w. Mwen vle rèv ou yo vin reyalite. Mwen vle w reyalize tout pwojè w gen lan tèt ou. Ou konprann? Bèl machin sa ou ta renmen woule a, mwen vle w woule l. Bèl kay sa ou ta renmen achte a, mwen vle w genyen l. Se sa k fè nou pote mesaj sa yo pou ou pou w pa dekouraje. Kèlkeswa laj ou genyen an ou ka fè anpil bagay. Ou ka kreye anpil bagay kèlkeswa laj ou genyen an. Se sa k fè nou di w zanmi m rete, rete konekte avèk rèv ou yo, renmen rèv ou yo, renmen pwojè w yo, renmen pwogram ou yo paske ou kapab. Ou kapab fè anpil bagay depi w deside. Depi w vle fè.